Hey, si nan moman wap gade video a ou poko abone avek chanel la, kouri fè sa kounya, wap wè yon ti kloch anba kouri al fè sa. E pa bliye like, kòmante video yo, pataje yo avek zanmi, pataje yo avek fanmi, se yon fason pou pèmèt ke plis moun ka benefisye de fòmasyon an, mèsi. Nan video sa, mwen pral anseye ou kijan pou ou aplike diferant koulè nan langaj CSS lan. Si w ap gade, mwen anndan fichye stylepunto.css mwen an, ok, anndan fichye index.html mwen an, mwen toujou gen menm paragraf la, mwen pa gen okenn stil ki aplike anndan fichye a, ok. Tout stil yo nou pral afiche yo anndan fichye CSS la, ok. Donk, ki jan nou pral ka aplike diferant koulè nan langaj CSS la? Pou nou ka konprann byen, CSS li gen kapasite pou li rekonèt koulè ki popilè anpil yo. Lè nou pale de koulè ki popilè anpil yo, ou ka jwenn yon koulè tankou vè, yon koulè tankou jòn, yon koulè wouj, yon koulè ble, ok. Koulè sa yo popilè, CSS gen kapasite pou li rekonèt yo sèlman ekri non koulè a an anglè. Men sa k pase, si ou bezwen yon koulè tankou. ble tikwaz, CSS pa gen kapasite pou li rekonèt non koulè sa. Yon koulè tankou roz somon, CSS pa gen kapasite pou l rekonèt li. Yon koulè tankou bèj, CSS pa gen kapasite sa. Eben, pou nou ka ekri ou aplike koulè sa yo nan paj wèb nou an, nou bezwen itilize yon kodaj ki se RGB. Ki sa ki kodaj RGB a? Kodaj RGB a se yon konbinasyon de non 3 koulè an anglè. R ki se red, G ki se green, B ki se blue, ok, RGB. Eben, eh kodaj sa, chak koulè yo, yo pral gen yon valè ki konpri antre 0 e 255. Lè nou di ki konpri antre 0 e 255, koulè la, li pa ka pi piti ke 0 e valè lan lap li pa ka pi gwo ke 255 ok e ben pou nou fè yon egzanp ok nou pral bay tèks nou yo ou byen lèt nou yo yon koulè de ble tyoukòz ok e ben pou nou fè sa pa egzanp nou ka bay premye koulè la ki se wouj ok nou ba li yon valè 0 apre sa ou mete virgil dezyèm nan ki se vèt ok Nou ka ba li yon valè ki 255, ok? Raple w ke li pa ka pi gwo ke 255 virgil. Epi twazyèm koulè an, nou ka ba li yon valè de 239 pa egzanp, ok? Ebyen, otomatikman, nan paj wèb nou an, ou wè koulè la li chanje an ble tiwkwaz, ok? Ebyen, sa se premye fason ou ka ekri koulè nan langaj CSS ou an. Men,

8, 9. Ok. Eben, sa se nombre desimal. Ok. A base de 10. Ok. Eben, le plus souvent, nou abitye avek nombre sa yo. Ok. Le ou konte a base de 0 pou rive nan 9, se ben, li se 10 numero. Ok. Eben, hexadesimal la, se preske men bagay la. Sof ke apre 9 ou pa gen chif ankò ebyen ou ajoute lèt kounya B, C, D, E, F ok ebyen lè ou kòmanse de 0 pou rive nan F ebyen ou jwenn 16 nimewo ok ebyen se sa k fè non li se egzadesimal ok egza pou 16 ebyen nou pral reprezante koulè nou yo nan langaj CSS la apati de nonb egzadesimal. Ebyen, kòman nou pral fè sa? Ou pa bezwen ba tèt ou pwoblèm, chak lè ou pral bezwen yon koulè oubyen yon kliyan pral mande w yon koulè pou lèt ou yo nan yon paj wèb, ou pa pral bezwen nan envante paske gen diferan paj ki responsab pou fè travay la pou ou. W ap jis ale sou Google, ou ekri kolòn egzadesimal, ok, n ap klike sou premye lenk la, ok. Ebyen. Si w ap gade, gen yon tab ok, a lèd de kirsè ou, wè, ou ka move li anlè oubyen anba, ou chwazi stil de koulè ou vle a, ok. E ou ka move li pou chanje koulè la, degre an, si w vle li pal, si w vle li fonse, ok. Gen diferan fason pou aplike li, ok. Eben, kòman w pral aplike li? Wap jis kopye Kòd sa, ok. Kòd sa se li menm ki pral reprezante koulè. Wap kopye li apati de nimewo a. Fòk ou kopye nimewo a tou. Ok, si ou pa mete nimewo a, li pap mache. Ebyen ok, nap vini nou efase sa. Ok, mwen fèmen paj la. Ok, map vini, map efase sa. Ebyen, otomatikman, ou wè koulè la, ok. li chanje. Eben, si ou pa note li, ok, nou ka fè menm egzèsis lan toujou, nou ka ouvri paj lan, ok, nou pral pran yon lòt koulè, ok, pou ou ka wè ke li chanje. N a pral pran koulè sa, nou kopye li, epi kole li. Nou sèvi, eben, otomatikman, ou wè koulè lèt yo li chanje. Lòt kodaj nou ka itilize, ok, se yon kodaj ki se RGBA, ok, n ap efase sa yo. RGBA se toujou menm red, green, blue A pou alpha ok ki se opasite oubyen transparans ok ki sa li pral pèmèt ou fè eben li pèmèt ou montre degre ou vle montre koulè w lan ok lè nou pale de degre a ki se opasite an ok si ou vle li fonse oubyen si ou vle li pal ok ebyen nap pran menm egzanp bleu turquoise nou an nap pran premye valè an ki se 0 pa bliye virgil epi dezyèm valè an ki se 255 epi twazyèm valè an ki se 239 ok ebyen otomatikman ok koulè lan ou wè li chanje an bleu turquoise eben aprè 239 sa wap mete virgule eben ou pral ajoute opasite an opasite an li gen yon valè ki konpri antre 0 avèk 1 ok sa vle di li paka gen yon valè tankou 2 oubyen 3 ok paske valè pi gwo li ka genyen se 1. Ebyen, li konpri antre 0 e 1. Ebyen, kòman ou ka itilize li? Ou ap itilize, pa egzanp, si ou vle ba li yon opasite ki ba anpil, ou vle li transparan, ou ap ba li yon valè de 0, ou pa pou wè l menm. Ebyen, men si ou vle ou ba li yon valè ki palm, ou vle wè koulè la, men ou vle li parèt pal, ebyen ou ap ba li pwen, Pa bliye ou pap mete virgil, si w mete virgil li pap fonksyone paske lap rekonèt li tankou yon valè inik, ok, epi wap mete 0.2 ok, oubyen 0.3 ok, ou wè otomatikman koulè lan li parèt pal, ok, epi ou ka mete 0.4 ok, ok, ou wè diferans lan, e si ou vle koulè la li parèt fonse, ok, wap mete 1, ok, ou wè koulè la li parèt fonse. si ou vle koulè la li pa parèt menm ou ap jis mete 0 ok ou pap wè koulè la tèks lan toujou la ok lè ou seleksyone tout tèks lan wap wè li men lè ou pa seleksyone ou pap wè koulè lan paske li gen yon opasite ki se 0 ebyen se te tout sa nou te genyen pou nou te ansenyew nan kou sa nap wè nan pwochen kou. Hey, si nan moman wap gade video a ou poko abone avek chanel la, kouri fè sa kounya, wap wè yon ti kloch anba kouri al fè sa. E pa bliye like, komante video yo, pataje yo avek zanmiw, pataje yo avek fanmiw, se yon fason pou pèmèt ke plis moun ka benefisye de fòmasyon an, mèsi.